Bonswa tout moun, byenvni sou platfòm sa About The News kote nou kòmante fè aktyalite yo e nou ba l opinyon nou egalman sur de fè politik k ap pase keseswa nan peyi nou Ayiti ou ankò aletranje. Donk, jodi a se 7 fevriye 2026, sa make egzakteman 40 lane depi Ayiti antame dènyè faz nan yon pwosesis de tranzisyon demokratik.

Konparativman a tantativ pase yo, Ayiti pa t sèl. 40 ans plus tard, donk se nòmalman le temps des bilans. Nou konnen ke demokrasi an kèlke sòt fèt de manyè a pèmèt ke popilasyon yo patisipe. Lè yo pèmèt ke popilasyon patisipe, se ke popilasyon kapab di egzakteman ki sa l bezwen, kòman li konsevwa gouvènans peyi a e ki moun li konsevwa nan tèt peyi a kòm gouvènan. Se tris pou n pou n konstate ke 40 ans plus tard, swa 7 fevriye 2026, malgre n se yon pèp ki fè listwa, malgre n se yon gran pèp, malgre n se yon pèp ki ke moun te respekte dans le passé, nou kapab wè nan semèn nan, je veux dire les jours qui précédaient ce 7 février 2026, des scènes ki vrèman pa digne de l'histoire d'Haïti, des scènes ki vrèman pa digne de l'intelligence haïtienne.

E byen antandu gen moun ki pwal kòmante pou di se pa pou la premyè fwa, donk an kèlke sòt sa ke n te wè semèn nan kote dam sa a ki te twouve l nan rankont a lotèn Montana t ap rele prezidan an avanse, premye minis avanse eksetera se tankou se gen de machandiz ke l ap pwomennen nan mache Kwabosal oubyen nan mache Krini o Kap Ayisyen. Donk, sa ki rive la, se ke li choke nou, paske an reyalite se pa sa Ayiti te pwomèt li, tèt li. Lè jenerasyon papa m, jenerasyon tonton m, jenerasyon moun ki te jèn an 1986 t ap voye Duvalier ale, donk yo te an kèlke sòt pwomèt yo, e pwomèt tèt yo, e pwomèt jenerasyon ki t ap vini apre yo an, yon meyè sosyete. Yon sosyete denklizyon kote omwen yo t ap kapab gen dizon nan gouvènans avni yo. Karant an plita, nou sòm ankò o balbutiman de la demokrasi ayisyèn. Karant an plita, nou pa sanble yon pèp ki pran nesans 223 zan de sela. So, karant an plita, nou pa sanble sa. Nou pa sanble yon pèp ki te genyen yon strikti demokratik nan lèzane 1870 avan lokipasyon amerikèn. Karant an plita, de 7 fevriye 86, 7 fevriye 2026, nou vrèman pa sanble yon pèp ki menm gen moun k ap reflechi. Mentenan, echèk demokrasi an Ayiti kapab esplike pa plizyè rezon. Yonn nan rezon anpil moun pa al esplike, sèke Leblan. Enjerans politik konstant dan la politik ayisyèn fè ke Ayiti pa janm genyen posibilite pou l defini tèt li sou le plan politik e sou le plan jeyopolitik. A moun ki genyen agiman sa yo, nou pa pral di manti e nou pa pral di ke yo pa gen rezon pou yo panse sa. Sepandan. Li t ap twò fasil pou fò souvan nou prezante tèt nou kòm de sovè, nou prezante tèt nou kòm kandida e pou nou vin dirije peyi an e ke ekskiz lan ke n tande depi 86, depi 91 eksetera, byen antandi nou wè de zaksyon ki ta va pouse n panse konsa. Men ankò eskiz lan t ap twò fasil. Pou chak tan nou monte nou pwente enjerans etranjè ki fè ke nou pa kapab delivre les éléments de base de la démocratie, les éléments de base de l'organisation politique. Non. Agiman sa, pandan ke nou p ap mete l de kote, men youn nan bagay ke n ap konsidere e ke nou vle tout moun konsidere se ke odela de lenjerans

Ki sa m vle di pa la, se ke gen anpil moun ki prezante tèt yo kòm sovè, gen anpil moun ki prezante tèt yo kòm lidè. Lè w pral gade politik moun sa yo, lè w pral gade ki sa moun sa yo prezante ba w kòm pwojè de sosyete, se yon bagay ki non sèlman enkoyeran an matyè de vizyon pou yon nasyon, men egalman se son de projè de politik ou projè de site ki inaplikab. Pa bliye, yon nan bagay ki ekstreman enpòt fonksyonman yon pèp se istwa l. E listwa rapòte nou ke pou n te gen endepandans, nou te oblije fè inyon de nwa e de milatre. E se sa k te mete n deyò. Peu de tan apre, sa pa t pase jan ke n te pase a, jan ke nou te panse, jan ke n te planifye l lan. Donk, yon franj nan sosyete a tiye papa Desalin. Men ekoute, jiska mentenan, nou vle di m ke de moun ki aple a dirije, diskou prensipal ke yo genyen pou dirije peyi a, se yon diskou ki chita sou esklizyon ki baze sou koulè po moun nan. Diskou prensipal oubyen diskou santral yon pakèt jèn, yon pakèt swadizan lidè politik, se cette question de bourgeois, cette question de nèg anwo pa vire wè nèg anba. Alòske, si w aple a dirije, si w aple a être leader de cette nation a, m kapab di miltirasyal, fòk ou kapab pwopoze yon pwojè de sosyete, yon pwojè de gouvènans ki teni kont non sèlman

M twouve l difisil e m twouve l parese, m twouve l nonsans pou diskou prensipal ke yon lidè politik ap mennen oubyen pwopoze oubyen pote bay popilasyon an, se yon diskou pou montre ke nou pa ka gouvène se paske nèg anwo pa vle wè nèg anba. Nou pran ladan plizyè fwa e nou pa di ke se yon bagay ki pa reyèl. Sepandan, les éléments de base de la gouvernance yo pa la. Ou petèt les éléments de base de la gouvernance, moun sa yo ki di yo se lidè yo, yo pa pwouve nou ke yo pare pou yo fè les activités de base de la gouvernance. Gen anpil nan moun sa yo ki prezante nou, ki pwopoze nou tèt pa yo, serye ke yo genyen pou yo dirije peyi a men Mèri lakay yo pa òganize. Konsèy d'administrasyon seksyon kominal kote yo soti, yo pa gen kontwòl li. Sepandan, yo prè pou pwente di dwa lenjerans de pwisans etranjè nan la gouvènans d'Ayiti. Pa bliye, tout moun sansib pou souverènte, tout moun konprann sa k souverènte. Men yonn nan eleman ki rantre an liy de kont kant on pale de souverènte, sè la kapasite de sotodirije. Pa di m ke yo pa ban nou chans pou nou dirije tèt nou. Non! Yo pap janm ban nou chans an reyalite. Ebyen se strateji de gouvènans ke nou bezwen an,

ki se di disparite antre enterè plizyè gwoup, plizyè klas. Si ke n pa gen yon lidèchip ki degaje avèk yon tèl sajès politik, nou riske an kèlke sòt fè pli de 40 an ankò ap trennen nan ke kamyonèt la pandan ke tout lòt ti peyi rive rezoud pwoblèm de baz yo. 40 ans de demokrasi an Ayiti, nou dwe fè dyagnostik tout sa k pa mache. Nou dwe konprann ke nou pa ka konstwi peyi a sou eksklizyon e nou dwe konprann ke fòs ki egziste anndan peyi a ke se swa, kèlke swa koulè yo, nou dwe konpoze ansanm avè yo e nou dwe entegre yo nan yon plan de politik piblik ki laj. Se yon chwa, an kèlke sòt. Nou gen dwa chwazi kontinye konbat, kontinye divize, kontinye gen yon diskou de paresye ki chita sou nèg anwo pa vle wè nèg anba a, oubyen nou gen dwa mete kanson nou nan tay nou pou nou fè sa n dwe fè pou n dirije peyi a. Òganize mèri nan zòn lakay nou.

Si yon moun ap eseye konprann sa sa vle di, sa son konsta dechèk. Ryen ke imaj sa ke nap gade sou ekran an la son konsta dechèk. Kòman nou fè rive nan yon peyi de 12 milyon dabitan, 27 mil 750 kilomèt kare, epi pou nou te gen 9 moun nan tèt li ki rele tèt yo prezidan. Plis yon premye ministre ankò.

Cette question de premye mi, prezidan fè kanpay epi li vin gon premye minis ki double l, li pa ka mache. Se sèlman nou menm wi m panse ki gen sistèm de politik sa a. Nou gon sistèm de politik ki miks. Kote nou gon premye minis, sè si ke nou t ap kopye de la Frans. Men fransè yo fè pa yo a mache plizoumwen. Nou gon premye mini, nou gon prezidan ki fè kanpay, ki pwomèt mons e mèvèy o zelektè, epi nou gon premye minisr ki an kèlke sòt ke palman an pwal bay a prezidan sa a ki pwal kondwi lè zaktivite di gouvèneman o non di kèl le prezidan a fè kanpay. Donk deja o nivo, o pli o somè de leta, sèt konbinezon antre prezidan e premye minis li pa mache. Se swa nou gen yon sistèm de gouvènans ki. ki akse sou yon sistèm prezidansyèl oubyen nou gen yon sistèm politik ki akse sou yon sistèm palemantè. Dezyèm kote sa fè pwoblèm ankò, se onivo dè mèri. M te gen chans fè staj nan dan dè mèri nan de depatman di Nò. Sèt kesyon de twa manm onivo dè mèri, twa twa manm yo tou le twa panse yo se majistra, yo chak ap goumen pou yo vin depite. Donk se deja se ankò yon lòt konbinezon ki pa mache. Paske, e mèri an ta dwe gen yon ekip nan tèt li. E fò souvan lè w gen 3 manb sa yo, yo konn pa pran yo sou yon baz dideyoloji e sou yon baz dabitid de travay, yo pran yo an fonksyon de seksyon kominal ki domine komin sa a. Nan le ka de Kap Ayisyen, yo ka pran yon moun Petitans, yon moun Odikap e yon moun Petitans.

du peyi. Ki vle di si yon nèg depanse lajan l pou se donk li menm yon oligak antre gimè achte ministè jistis lan, donk oligak sa gen enfliyans sou tout komisè gouvèneman yo. La nomination de nos juges de paix ebyen sa ankò se yon lòt bagay ke nou dwe gade. Sè ke sè 40 ans de demokrasi, 40 ans de gouvènans n ap eseye patche tout bagay, nou gen yon leta ki trè lou avèk 18, 20 ministè. Nou gen yon leta ki trè lou avèk yon ansanm de sekretari jeneral. Nou gen yon leta ki trè lou avèk anviwon 30 senatè e plizyè dizèn de depite. Alòske kwi nou lonje n ap mande entènasyonal la ban nou lajan pou n fè leta a fonksyone. E lè entènasyonal la oze foure bouch nan zafè nou, nou kriye a lenjerans e a la pwoteksyon de la souverènte. M pa panse ke. Nou serye? M vreman pa panse tre nou serye. Mwen gen yon teks ke m ekri sou la radiografi de 40 de 40 dènyè zane de la demokrasi an Ayiti. Kote mwen montre an kelke sòt ke de 3 branch de lelit ayisyèn, il y en a 2 ki son koupabl e lotre ki eresponsabl. M pwal pwopoze teks sa a sou paj Facebook mwen Nou gen dwa li l, ban m kòmantè sou li, di èske nou dakò ki sa, fason ke mwen wè oubyen fason ke mwen pozisyone twa branch de lelit ayisyèn. Alò, lè twa branch se elit ekonomik, elit politik e elit entelektyèl. Donk, m p ap di nou kiyès ki koupab e kiyès ki responsab, men m swete ke lè nou li tèks la, n ap kapab wè kiyès ki koupab, kiyès ki responsab. 40 ans de démocratie en Haïti, 40 ans de chèk, 40 ans de tatonman. Li pa fè onè nou kòm pèp, li pa fè onè nou kòm nasyon e li mete yon chaj ki bokou pli lourd sou zepòl jenerasyon pa m lan ki se jenerasyon Millenials pou non sèlman nou redrese tout erè oubyen korije tout erè ki te fèt dan le pase men egalman pwojte nou nan yon anviwònman ki chanje tèlman rapid, nan yon anviwònman jeyopolitik ki chanje tèlman rapid, kote trè pwobableman n ap avanse vè yon dezyèm gè fwad. Donk, de se fè, sa mande anpil sajès, sa mande anpil tanperans e sa mande anpil. Vizyon e disèneman politik. M pa fè videyo sa long. Donk, m te vle kite mesaj sa pou tout moun ki konprann, ki vle konprann ki sa sa vle di 7 fevriye 2026 nan listwa politik Dayiti.